Platfòm Kayak Post.
Bonjour bonsoir tout moun se opinion ki rantre lakay ou ou konn non sa ou konn vwa sa deja Elysée Jean Baptiste nou toujou kòmante aktyalite a pataje opinion pa nou avèk sa ki enpòtan pou ou menm ou konnen nan sosyete a jodi a Nou konstate gen yon emèjans nan sa k gen rapò avèk rezo sosyo yo. E anpil fwa, lè w pale de rezo sosyo yo, anpil moun fè aspè avèk kesyon entènèt, avèk kesyon enèji. E nou konn youn nan bagay ki atire atansyon m, sèke depi w nan peyi Dayiti, yo toujou di ke ou manke enèji. Depu nan peyi Ayiti yo di ke pa gen entènèt. Jodi a la jwenn on moun an Ayiti ki ap fè live ou di mwens ki gon studio nòmal ki ap fon emisyon live. M pral site plizyè moun ki fè l e m felisite yo, m mete chapo ba devan yo. S on bagay ekstraòdinè li ye. E w ap gade anpil moun k ap mennen sou rezo yo Majorite ladan yo se Ayisyen ki ap viv aletranje. Paske si moun nan Etazini, li an Frans, Kanada, gon seri de pwoblèm ke li pa genyen. Li pa gen pwoblèm enèji, li gon entènèt anraje nan kò l. Men isit nou konnen ke tout bagay yo se an brikolaj ke nou menm nou fè yo. E sa k fè jodi a nou oblije onore, mete chapo ba devan chak grenn moun Ayiti ki ap emèje nan sans sa, ki deside yo konstwi pwòp studio yo an Ayiti nan w moman kote ke anpil moun ap kouri kite peyi a. Gon bagay ki enpòtan ankò pou nou imajine. Gen anpil moun ki panse ke pa gen vi an Ayiti. E depi kèlke tan, anpil moun kapab wè gon maketing, gon sòt de pwomosyon m ap fè. M gen dwa ap mache yon kote, m nan lari an, m Petyonvil, m anba lavil, m ba Dèlma, m wo Dèlma, epi m wè yon bagay ki atire atansyon m, m di non sa bon pou l pataje. Pa egzanp, gon bagay kòmsi m pataje dènyèman, gon moun ki di bagay sa raz. M te nan yon restoran, yon bar resto nan Petyonvil ki rele La Classe, bon m ka site non l paske se ekip mwen, epi pandan ke n nan La Classe la epi gen youn nan medam ki t avèk nou yo ki di ke yo grangou, menm kote a m pran telefòn pa m epi m rele Dominos Pizza. Nan mwens ke 10 minit, Dominos vini, li pote pizza ba nou kote nou te ye nan espas la. E kisa k fè ke mwen di sa? Mwen di sa pa, pa egzanp, moun ki nan Repiblik Dominikèn yo, gon bagay yo rele Colmado, si w achte la, dayè w al a Sego Lourdes kreye l, ou bezwen galon dlo, ou bezwen lwil, diri, nenpòt sa w bezwen an, yo pote l ba ou. Men gen moun ki panse Ayiti, Ayiti pa gen adrès, gen moun ki panse Ayiti, moun pa ka frekante zòn yo, gen moun ki panse pa menm gen biznis Ayiti. Men lè w rive nan yon sitiyasyon konsa, ou wè gen posibilite, ou achte, ou rele, ou kòmande epi nan yon segond li vin jwenn ou, sa se a felisite. Donk bravo avèk Dominos e bravo tou avèk tout lòt kote ki fè l yo. Pa egzanp, mwen konnen tou genyen Pwen Cho tou sou wout frè la ki fè l. Ou ka chita yon kote la epi ou di w bezwen pate chodyè la epi w rele Pwen Cho a, li pote l pou ou. Pwench pa bezwen peye m pou sa. Dominos pa bezwen peye m pou sa. M se anbasadè peyi a, li enpòtan pou nou kapab di moun yo gen vi, moun ki panse ke pa gen vi an Ayiti yo. E jodi a, tout Ayisyen ki nan peyi Dayiti, ki deside rete malgre yo gen viza pou yo vwayaje, se felisitasyon. Nou konn nan ki peryòd m deside pa. M deside m di m pap viv Ayiti, pap viv Etazini. M pa tap viv Etazini, men m te toujou konn vwayaje. Pa egzanp, m sonje ke m kòmanse vwayaje an 2011 Etazini. Men, chak m ale m fon semèn, m fon 2 semèn. Men petèt ide, anvi pou te rete yon jou Etazini an, li te gentan nan tèt mwen, menm jan kòmsi yo di ke Etazini se rèv anpil Ayisyen. An 2017, m rive Etazini. Epi ou konnen kèlkeswa Ayisyen an depi l vwayaje Etazini li fè yon semèn ou 2 semèn fò l gentan fè yon bras epi pou l jwenn sa l kapab jwenn nan menm si e kòb tike a la jwenn la tounen Ayiti. Epi gen yon zanmi m ki fè travay anndan kay anndan kay yo epi misye di m ann al fè yon ti travay avè l yon jounen travay ansanm avèk misye. Epi m ale epi misye monte nan tèt yon kay li ban m yon ti aparèy m ap pèse anndan kay la pase fil kouran menm kote a yon pakèt pousyè ki soti anndan kay la epi ki antre nan nan nan nan tounen m. Menm kote a tou nen an bouche m paka paka paka vreman espire ladann epi m soti m al nan famasi epi m ale m di m vin dèyè yon spray pou nen paske m gon pwoblèm nan nen m pase depi se famasi ki genyen nan zòn sa ke m te ye a se te Boston yon zòn ki rele Mattapan. Tout famasi m pase yo, yo mande m fò m genyen preskripsyon pou m achte medikaman. Donk si se te medikaman sa ki t ap sove m, m te gentan mouri. Epi sa k vin nan tèt mwen, mwen di, lè m Ayiti, sou non bis Petion Ville w ap desann anba lavil la, plen nèg anndan machin nan k ap vann ou medikaman. Lè w p Ayiti, tout kote w pase gen yon famasi w ap jwenn yon nèg ki nan lari a la ki gen yon ti bokit nan men l la plen medikaman ladan l. M di non. Demokrasi a, vrè peyi a se Ayiti li ye. Paske Ayiti a gen yon bagay, yon seri de bagay ki aksesib ke nou jwenn li. Kòman m ka ap viv nan yon peyi si m bezwen medikaman, m oblije gen yon preskripsyon? Malgre sa tou li gen, li gen kote ki bon ladan l tou. E dezyèm aspè a mwen di a tou, kòman fè kòmsi ou nan yon peyi, ou bezwen medikaman, yo mande w ID? Paske non sèlman yo te mande m preskripsyon, men yo te mande m ID. Kote ki te plis deranje m nan. Lè yo mande m tout bagay sa yo, m pa t twò twò twò gen pwoblèm, men kounye a se jwenn yon moun ki disponib avèk yon ID pou achte l pou ou. Sa vle di, m prèske fè yon semèn nan kay kote m ye a pa gon moun ki disponib ki pou pran, ki pou konnen sa m bezwen an epi k al nan famasi avèk ID l pou l achte l pou mwen. Ayiti a m pat rezidan, m s on viza m genyen m vwayaje m al fè yon de twa semèn donk m pat ale m rete, m pat ka achte medikaman vre men jwenn on moun ki pou achte l pou ou a li pa nòmal alòske Ayiti pandan ke n chita la nan nan nan studio a la m ka gen yon bezwen yon dlo la. Nou menm ki bò kote m nan la, kouri al prann mwen. M ka bezwen bagay pou m manje la, nou kouri al prann mwen. M ka gen yon tèt fè mal la, nou kouri al pou medikaman mwen. Donk sa vle di espri viv ansanm ke nou genyen, solidarite ke n genyen an Ayiti a, otomatikman nou kite Ayiti, nou pèdi tout espri sa yo. Donk se apati 2017, eksperyans sa, li fè m konnen ke monchè, m, peyi demokrasi y ap pale a, li pa lòt. Peyi libète y ap pale a, l pa lòt ke Ayiti. Donk m panse ke jounen jodi a la, Donald Trump li komanse bay anpil anpil nan nou rezon, nou menm ayisyen ki gen viza ki deside rete ayiti poun di ke terre promise lan pa lòt ke ayiti. Pi bon tè a li pa lòt ke ayiti, nou rete anpil efò pou nou fè, nou rete pou nou batay toujou pou nou chanje anpil bagay ki merite chanje, men vrè peyi a se sa ke li ye. Donk. M panse ke e nan kesyon rezo sosyo ke n t ap pale a tou, emèjans yon seri de moun nan peyi a li vrèman enpòtan. Pa egzanp jodi a, m ap retire chapo ba m pou m mete l devan yon nèg tankou Roody Sanon. M kwè Grégory Bleutyèl tou, m pa kwè misye Ayiti, m kwè misye se Sendomeng misye t ap viv. Grégory si ou Ayiti petèt ou a fè m konnen. Men Roody. Se on nèg ki bay on leson avèk patron medya tradisyonèl yo. Jodi a la, on nèg ki son jounalis, pa egzanp, m pran egzanp ou menm ki son pwofesyonèl ki pase deksperyans, pase de ka, pase karyè lan, m panse ke jodi a la pou on patron medya ta genyen, m ta di nou pou m ta al ansanm avèk li menm, fòk li ta leve bonè. E m pral bann kèk kèlke eksperyans medya ke m pase, m kite e rezon k fè m kite yo. An di ke Roody. Roody tap travay nan radyo ibo, pandan misye nan radyo ibo tout moun konnen pa egzanp ou pa konn ki salè, konbyen kòb li tap touche se vre, men gon derespektan ki fèt nan radyo a. Jodi a Roody deside l kite radyo ibo e Roody pat janm gen ekout ke l genyen la ojodi a nan radyo a ke platfòm sa ke l kreye a. Donk sa vle di jodi a la rezo sosyo bay chak grenn nèg ki se jounalis nan medya sa yo pou vin pwòp patwon pa yo. Em renmen wi lè Roody ap pale misye ap nou monchè nèg ki nan media pam kap travay nan nan team Roody yo nèg sa yo m ba yo manje misye di nou nèg sa yo m peye yo pi byen ke media tradisyonèl yo donk lè gen ka sak prezante devan w ou oblije kontan paske on nèg tankou Roody tou ki gen viza menm jan avèk mwen menm Roody te ka kite peyi a menm jan tout lòt nèg yo fèl la epi sa lal fèl nan peyi etazini m gon jalouzi kap debòde nan mwen jalouzi an ki ap debòde nan mwen an, m panse ke li ap debòde paske lè m voye je m gade sou rezo yo m wè tout bagay se se moun aletranje ki fè yo, se moun aletranje. Men lè kòmsi ou wè gen yon nèg ki ap emèje konsa nan peyi Dayiti, yo di se yon peyi kraze li ye, yon nèg ka pran tout angajman sa yo, donk ou di m pa m pa konnen ou men m mete chapo ba devan ou paske m panse ke w ap fè yon travay ekstraòdinè e ou bay patwon medya yo yon leson. Jodi a, tout moun konnen m pase anpil anpil anpil medya, anpil medya. E ou konnen gen anpil moun ki, pa egzanp, yo yo gen pwoblèm avèk sa, yo panse gen yon enstabilite nan sa. Si m ta pran tout egzanp medya kote ke mwen mwen pase yo pou rive jounen jodi a la, m ta di nou men poukisa m kite yo, n ap sezi. Pa egzanp jodi a m pral ba nou ki rezon k fè m kite radyo, kòman radyo, dènye radyo sa, radyo mega. Pa egzanp, m gon pakèt moun ki konnen m ki toujou ap di ke pa egzanp Elize li pase anpil medya, li li toujou pa rete nan medya yo vre. Men gon pakèt bagay ke ayisyen an pa konnen. Youn nan pi gwo pwoblèm ki gen avèk ayisyen an, yo plis bò opresè lan ke bò oprime a. M panse ke nou konprann egzakteman kisa ke m vle di pa la. Sa vle di Ayisyen an plis pote moun ki bouwo a, li plis ba l respè ke moun k ap sibi menm jan ansanm avèk li a. M pa pral pran egzanp de tout medya ke m pase yo. Pa egzanp, youn nan patwon medya ke m pase ki vrèman djètlemenn se se Mario Vio, pdg Mario, e chapo ba. Gen anpil lòt toujou men m e Mario Vio ki vin nan tèt mwen dabò. E plis moun konnen m se tou apati de de Signal FM paske Mario Vio te te ban m posibilite sa. Men, Dènye eksperyans radyo m pou kounye a la se Radyo Mega, Alex Sainsurin. Petèt anpil moun pa konnen verite poukisa mwen menm pèsonèlman m kite Radyo Mega. E m sot di sa la, Ayisyen an toujou gade moun ki nan menm nivo avèk li an kòm etan moun ki bouwo a. Men vrèman bouwo a, yo pa janm trete l antanke bouwo. Alex Censuré patron radio mega misye fè preske 1 an ap koze avèm se tankou son fanm kap koze avèk on on nèg kap koze avèk on fanm epi par pitye e fanm nan nèg la vin aksepte e e fanm nan vin aksepte nèg la se nan se preske nan sans sa epi finalman mdi ok map vin baw kout men an Men vini m vini nan Radyo Mega, Dènye Ekspresyon nan Radyo Mega, e pou moun ki pa konnen tou, m se moun ki kòmanse, premye moun ki kòmanse jounal 5 è Radyo Mega, se, se se te mwen menm. Donk m te kite radyo a. M te kite Radyo Mega, premyèman, paske gen yon direktè ki te soti Etazini, nan Radyo Mega ki Etazini an, misye rantre ann Ayiti vin ban m dikte. M di pou nivo ke m genyen, sa e bagay m ap pale bagay lontan, bagay plizyè, se, pliske setan avan sa wi, Sept ans avan sa m pat ka pran dikte se pa jodi a m pral pran dikte. M te di misye m pap pran dikte donk m te leve bon maten pou nèg di radyo a m kite radyo a. Donk kòm m te kite l an bon tèm an bon djentlemen donk nou toujou rete konekte e sa fò apwè tout radyo m kite yo m toujou gen bon tèm avèk direktè yo e m ka tounen nan Mediafire nenpòt ki moman nenpòt lè m vle. Epi misye fè 1 an pou m te tounen nan Mega. Finalman, pa pitye, m di m ap tounen nan mega. Epi sa, e sa m ap di w la, pa egzanp, nan mega m gen yon pakèt nèg ke m apresye anpil, lè m aseyan ki fè yon pakèt sakrifis, Romanes ki fè anpil sakrifis tou. Donk, gen yon pakèt eksperyans m pa bezwen site yon seri lòt konfrè tou, Sévère nan radyo mega. E sa fè lèw wè dènye dènye bagay ki pase la evenman nan mega ou wèm vin kite mega m wè kòmsi konpòteman nèg sa yo m sezi m wè konpòteman nèg sa yo m dakò m antann m avèk misye Alex sensiren poum ale nan mega menm al nan mega avèk objektif poum jwe wòl Maseyan, ki se direktè enfòmasyon radyo a, e sa m te antann avèk misye, pou m jwe wòl tou Romanes la, retire Romanes nan Booster paske Booster an bès, epi pou kòmsi pou m segonde misye pou m bay pou m bay Booster yon lòt nivo, pou m bay radyo a yon lòt nivo. Se te sa. Donk m pa t ale kòm senp prezantatè, m t ale kòm responsab nan radyo a. Epi. Lè m rive, epi m wè kòmsi sa misye repwoche mesye yo vre se pa sa, se mwayen ki pa genyen. Pase lè m repwo, lè m ri, lè m ap pale avèk misye, misye di m non, Romanes pa ka fè moun pale paske li gen, li gen, li gen nèg se bòs li yo ye, e li, li manke konpetan. Lè m rive, m wè se menm Romanes la, m wè ke se, se menm ti plenyen yo. E, e, e Masenyan Jean Philippe, li, li pou kont li, li fè tout bagay yo pou kont li, li pa kapab, li kraze, gon seri de bagay li pa kab fè. Men lè m rive, m wè, sal nouvèl la, Pa gen yon fèy blanch pou moun ekri nouvèl. Yon nèg ki di gen enfòmasyon, li pa gen yon machin ki gen yon enprimant, si l fin fè jounal la, l ka fè jounal la sòti. M di non, pwoblèm nan se pa Marcelin ki pwoblèm nan. Donk, m ap fè rekil paske nèg la prezante w moun yo yon jan epi ou wè se yon lòt bagay li ye. Yon nèk direktè medya tou pa egzanp, Alex Sainsuré, misye kareman pèsonèlman misye di m sa, misye di mwen, Nèg yo nan Bagay tè a tè bagay ki ap ban nèt map di w la wi misye di m majorite nèg ki nan mega kap travay yo nèg yo gen pinèz yo vin a pinèz nan radyo a e sa misye di m misye di m gon nèg ki sot etazini ki rantre nan kal nan radyo a epi nèg la tounen lakay li epi nèg la wè lakay li benyen a pinèz Epi li rele Alex potel plent pou nèg kap travay nan radyo a paske nèg nan radyo yo yo dòmi nan radyo a yo sesi sela yo vin avèk pinèz anndan radyo a men sa on direktè radyo dim pandan ke on nèg ki pa nan radyo a li akize anplwaye w kòm nèg ki sal ki santi ki gen pinèz epi ou menm wap fè wap fè pwopagand pou sa donk men kòman misye te prezante m radyo a E lèm ale nan radyo a vre mwen pa gen okenn okenn okenn okenn verite nan sa ke misye dim nan. Donk jodi a la sim te kòmsi on nèg ki te vle pozisyon, Romanès tap deyò nan nan nan radyo mega. Maseyan tap deyò nan radyo mega paske m tap vini m tap enpoze m tap pran pozisyon yo vre. Men lèm ale m fè evalyasyon an m di non Romanès ka degaje l toujou, m di non Maseyan gen volonte a l ka degaje l toujou. Misye gon bagay tou pou jounal 5 è a m antann avèk misye epi misye di monchè men tan kòb la peye m. M di misye non, men tan kòb pou w peye m. M di misye w ap ban m tan kòb nan radyo a? Epi misye di li pa ka ban m tan kòb paske pa gen nèg nan radyo a ki touche tout kòb sa. M di misye chak moun fè pri travay pa yo. Donk ou gen kòb sa pou w peye m, w ap peye m li, ou pa ka peye m li, m pap nan radyo a. Donk vwala poukisa ke mwen menm m kite radyo mega pèsonèlman. Misye antann li Avèk kòb la avèk mwen, misye di m pou pa gen jalouzi, l ap fè direksyon radyo a ban m mwatye nan kòb lan, epi an kachèt, kòmsi aletranje li, l ap fè transfè mwatye kòb la l ap peye m nan ban mwen. Donk, nou pa p bezwen konnen ki dil kòb nou fè, y ap sèlman konnen se kòb ke radyo a, Ayiti a, peye m sèlman. Epi lè m vini, misye, misye chanje pawòl. L kòmsi, e kòmsi se yon nèg kòmsi, k ap koze a yon fanm, li fin bon sou fanm nan, epi l fin koupe fanm nan, epi li pa bay fanm nan bon jan ankò. Donk, kounye a la, se la kòmsi ti, ti, ti, ti joure, E ti jou rekòmanse. Epi lè m tou pou eksperyans ke m genyen nan radyo tou, lè m kòmanse fè jounal la pandan yon semèn, misye ap voye ti mesaj ban mwen, men kisa pou m di nan mikwo, men kisa pou m di nan mikwo, nan nivo pa m. Donk se sa l fè tout nèg yo, yo aksepte l. Donk kòman yon nèg tankou m, pou eksperyans mwen, pou sa m fè nan domèn nan, m pral rantre nan yon lojik konsa? Donk tout nèg ou wè kòmsi ki rete nan medya sa, se petèt yo aksepte pou yo kapab sibi wòl, esklav avèk patwon an, menm ou menm di tanperaman m pa genyen l. Jodi a la, m bay verite a paske gen anpil moun k ap plenyen k ap di ke Elize pa janm ret nan radyo e dènye eksperyans la nan Mega bay m fon mwa menm li kite l la. Donk men vrè rezon ki fè ke m kite m kite radyo Mega. Donk si gen yon bagay ki diferan, Alex Saint-Cyrin kapab vin avèk a vèsyon pa l e si l vle deklare m lagè tou, se yon nan patwon medya onètman m tou deklare lagè ansanm avèk li menm. Donk lè w pran nèg sa yo petèt w ap gade pou wè menm nèg sa yo m sot site la yo lè Romanes petèt bon Marcel s on nèg ki trè cool li ye ou pral wè kòmsi li p ap gen pwoblèm avèk avèk Alex men petèt gen dwa si se avè m e mwen menm jodi a la pou tan m gen nan radyo m pa janm gen konfli avèk okenn jounalis ni moun ki te nan medya ansanm avèk mwen menm ni nèg k ap travay anfas mwen nan medya m pa janm nan voye monte sou okenn nèg men jodi a la m vini pou gran piblik la pou m di nou Men ki rezon, gon seri de patron medya ke nou wè jounen jodi a la, yo pa moun, yo trete moun yo, moun kap travay avèk yo a antan ke bèt, epi yo menm tou, yo fèl antan ke kòm si se yo menm ki gran bòs la. Lè misye fin negosye lajan sa avèk mwen podyab, on nèg ki nan radyo a kòm Sévère, m di misye m pap fè radyo, m pap fè jounal la pou kont mwen, Sévère ap avèk mwen, map bezwen on fi avèk mwen. E si nap diw la wi menm ti fi sa ki nan nan nan nan nan mega ki te vin nan mega mega e mwen k di m pap fè jounal la avèk yon fi paske map kreye espas pou lòt pou lòt jèn m gon lekòl pwofesyonèl demwazèl sa ki vin nan mega akoz de mwen an m relel poul vin banm yon bakòp nan lekòl la li pa vini non tant yo engra wi kounya li plis bò patron an pa pase mwen ki kreye espas pou li a wi tankou sevè lèm aksepte poum al travay nan radyo mega tout bon vre

Gen plen lòt m te ka vini wi, tout medya, eksperyans m fè yo, petèt m panse gen yon lè lè m ap gen pou m pale de tout eksperyans radyo sa yo, m ap gen pou m tounen sou sa yo ankò e m ap tou pase pran lòt yo ankò. Lè nou jwenn kounye a la jan de patwon sa yo, m panse yon nèg tankou Jean Philippe Masséan, li se yon patwon pou kont pa l, yon nèg tankou Romanes petèt ki konpòte l konsa, Li se yon patron pou kont pa l. Li ka toujou deside kite Mega epi li vin fè platfòm pa l menm jan Roody fè l la. Donk, mwen ankouraje mesye yo, olye n kite patron medya tradisyonèl yo ap ranse avè nou, betize avèk nou, kreye pwòp platfòm pa nou. Fon envèstisman, fon depans, fon ti stidyo, achte yon de twa kamera, achte yon ti mikwo epi pou n travay avèk pwòp tèt pa nou. Gen opòtinite. Rezo sosyo yo, yo ba nou mwayen jodi a pou nou fè l. Donk, ann evite kounye a la kite patron medya tradisyonèl yo ranse avèk nou. Ankò yon fwa, chapo ba avèk Roudy, chapo ba avèk chak grenn jounalis ki deside rete nan peyi a e ki ap fon travay ekstraòdinè, on travay ki pwòp e ki ap gade pou nou wè ansanm kòman n kapab ba on lòt imaj de peyi a. Donk, mèsi anpil e se la emisyon spesyal sa a li bout. Pa bliye ke w ap genyen pou swiv tout emisyon n ap genyen pou nou bay yo, yo eksklizif sou platfòm KayakPost. Kayak Fòs pa platfòm pa m, Kayak Pòs li pa pou mwen. Se yon seri de jèn ki ap travay, ki gen talan, ki gen devouman. M deside ba yon bakòp ladan l. Donk se avèk yo m ap travay. M pa ekri pou Kayak. Si m jwenn tèks sou Kayak, se pa mwen ki ekri yo, menm si m ta wè non m afiche ladan yo. Se yon seri de gwoup jèn ki deside pou yo fè yon travay ekstraòdinè. M di yo m ap sipòte yo, m ap ba yo bakòp. Men m pa vrèman angaje m nan okenn medya pou kounya. M sèlman prezante sa yo pou Kayak, men m p ap travay anndan kayak donk felisitasyon avèk tout mesye k deside rete nan peyi a tout platfòm ki anndan peyi a kap fè travay ekstraòdinè mesye dam ayibopost yo chapo ba felisitasyon nou vle gen plis konsa nan peyi a pou n bay espwa paske lè jèn kap vini jèn jounalis yo jèn timoun ki lekòl yo yo wè gen nèg ki se jounalis konsa ki deside kreye kontni sa yo nan peyi a m panse sa ba yo ankourajman angouman pou yo rete nan peyi a.